An m pa gen sida vre? M pa gen sida mesye Se doktè motherfucker sa k banm tès sa mesye Li banm yon tès ki pozitif Sa vle di kounya m al fè l Li negatif Sa vle di son kou ki te mare pou mwen Jan m ap swiv lan A bon Mèsi Jezi Oh Mwen menm sa mesye M pran kritik

Oh oh, nimewo telefòn gentan pataje lontan gason m. Kounya la yo mèt rele w pareso. So ou se yon paredeso. Ou konnen menm.
Men de tout fason papa, nèg ki tap bay mwen yo menm, anfen menm, ou wè, e pa m sispèk non menm, mit lan toujou nan tèt mwen menm. Gonzalez se youn nan tèt bagay yo menm. Bon, bon, mwen m pap doute bagay men doute sou moun men.

Eske l pap posib se gen tan anvan li mouri? Nan ti moman konsa? Lap posib? Ae pa gen pwoblèm. N ap rankontre sou plas la. Dakò? M ap vin chache w. Wi, mwen konn lye sa. M ap vin chache w epi n ap pran ti pale. Dakò? Anben ban m tou pwofite. M pral benyen m ap mete tradisyon mwen pou m ka. Anben ok, pa gen pwoblèm cheri.

Kòm mwen gen, m te deja di sa deja, m gen anpil pou m di w. Sa di, ou konnen depi le premye jou ke m te rankontre w, sa te fè m anpil plezi. Kòm mwen fè w anpil plezi, m ap kite w di m depi kounye a? M ap di w li cheri, men oparavan fòk gon, fòk gon ti pale. Pou m kòmanse, ou konnen m ta renmen konn plis de ou? Tankou kisa?
Kisa w ta renmen konnen? Pwen de viw, eske w pa gon moun nan viw deja? Mwen pa konnen. A vre di, mwen pa gen pyès moun nan vim, map viv pou kont mwen. A bon.
Sa banm yon ti kontantman tou piti. Kidonk, non m pral diw kanmenm. Ok, ak kiyès wap viv? Manman, papa, m pa konnen. M gentan diw deja. Map viv pou kont mwen se paske paran m pa isi, se rezon sa ki koz map viv pou kont mwen.

M panse ke map gentan eksplike w sa. Poukisa w pa tou di m li kounya? Bon, di w li kounya li pa yon pwoblèm non. Men rezon ki fè m deplase la, e se yon pwen ke m bezwen nan men w. Men apre map di w li. E pwen an se kisa?
Bon, ok. Djoulie m panse sa ke m pral di w la, li ka gache relasyon zanmitay la, byenke l pap zanmitay ankò. E konsa tou, li gen dwa fè n opinyon.
Men, poukisa ou pè di m li? Paske depi t avè amou anj la, m pa gen pwoblèm a nenpòt sa w pral di m la. Ou konnen depi premye jou ke m rankontre w la, mwa nan bouch mwen menm jan, men ou konnen m vrèman timid wi. Poukisa ou pa poze ankenn aksyon ki pou ta fè w timid man? Ok.
Mwen mèt pran kout kòd, mwen mèt mouri aprè. Men sak sou kèm nan m vle diw. Sa vre? Ou konnen m vrèman renmenw. Ou ka renmenm antake zanmiw men de kwen yo pale. Non, m vle mwen ansanm avèw pou nou gen yon relasyon santimantal. Paske sa fè lontan ke m pa gen yon moun nan vim. M ta vle ke ou ta nan vim. Jodia menm.

Ok pou n ta fon ti pale plis paske la m pa tèlman santi m alèz vre ou wè sa m di w la m pa tèlman santi m alèz nou pral nan yon bay èske sa pap deranje w pou m ta pale plis toujou gen kèk bagay ke m te ka eksplike w nan vi mwen ki pase ou wè sa m di w la ki pa m te mal alèz m te byen tou panse sa pap pwoblèm pou w a vrè di li pap deranje paske mwen menm tou m ta renmen konn plis de ou menm anben ok cheri pa gen pwoblèm n ap kontinye pou n ale.
Mezanmi Lynn kòman ou ye? Ah Claro pitit m m la. Hey apa se bèl wap vin pi bèl toujou. Ki bò sa wap trip e ou menm m wè se flè wap voye. Tèt chaje mwen de jou an jou vin pi bèl pou mwen. Ah pitit ou konnen nou la nap fè efò e aprè tout tan sa yo n pa wè.

Son remè kel te ye. Ah klas te si yo te soti a. Wi gen yes wi. Bon Djoulie e kisa kem ta renmen nan mond m ta renmen pou pata pran nan oken rimè si ta gen rimè nan relasyon nou. Bon pitit ou konnen vizavi avèk sam te konfwonte avèk milord son tou sa e anplis de sa te gen yon rimè tap kouri misye te fè sida avèk tou manmanm tou pat dakò vizavi avèk pwoblèm

e m gentan wè sa nan ou menm e m ta swete ann kite bagay ex mwen ki te pase an ann pwolonje pou lanmou pa nou. Bon sa vle di ke pou mwen menm mwen gentan eksplike w tout vi pa m deja e m pa nan pale de ex mwen ankò men eksplike m èske w pat gentan gon moun nan vi w deja ki te blese kè w paske m wè w bèl timoun li fò e difisil pou pat gon moun nan men w deja. A vrai dire, istwa pa m lan se pa vrè istwa sa w sanble. Mwen te gen yon relasyon. Li te vrèman sensè e mwen te renmen moun te monte avè l la akoz de yon tripotay yo vin bay moun nan lè mwen yo di ke yo pwese yon bagay epi mwen esplike moun nan ke li pa sa moun nan te jis kwè nan sa moun nan te di l la defwa li toujou bon pou w kwè nan moun w avè l la se pa sa y ap vin di w depi pou w kite l an priyorite se sa moun nan ap di w se sa moun nan ap pwouve w pou w pran kòm priyorite. E mwen kontan sa w di an. Kidonk, m panse ou ka pran sa an gwo, piske ou gon yon erè ki rive ou nan yon relasyon, e mwen menm tou, m gon erè ki rive m nan relasyon, se tripotay. Kidonk, sa, sa, sa, m te ka di sa pèmèt yon leson pou mwen ansanm avè ou. Ki leson l ye? Ou gon bagay ki rive ou se tripotay, mwen gon bagay ki rive m se tripotay. Kounya nou de a vin renmen, nou pa pran nan tripotay ankò. Ou konprann sa m di w la pou relasyon an ka mache pi byen. Dakò?

Mwen pwomèt ou sa. E wap swiv? Sa fè kelke minit ke m pa met sa nan bouch men. Mwen pa konn ki koz. M santi sa ka, sa ke map bwè a la, li pa gen oken gou nan bouch mwen. Rezon, ou menm, ou pral beni l pou mwen. Wap goute ladan l, epi map vin bwè rès la.

Kounya pitit, sa k pase menm? Pa di m ret konsa pandan tout tan sa a pou w pa gen yon ti boubout k ap fè kò w kontan.
Aah yo fè m ri. Bon an palan de sa, depi prèske fen relasyon mwen menm avèk Milor la, alò te gen yon eleman t ap pale avèk mwen, bon nou fè anpil tan n ap kominike, nou dyaloge, nou pale de tou e de rien, bon anfen. Humm pa dim non wap dim sak pase pa dim ou gentan pral jwe nan jwèt la non. Aah non kòmè oh non non non non non non. De tout fason enben m kontan wi. Yeah.
Konnen nou pa wè lontan vre men ou konnen fòk m ale. Humm kote ou ale? Oh wi fò m ale bagay sa yo. Oh tèt chaje. Kòm m vin la m pa jwenn manman w a di m demande pou li. Humm. Men wa rele m pou dim sak pase.